Map salye telespektatè, telespektatris Radyo Tele Kalite yo ki toujou branche emisyon an ki retounen fè sifas, emisyon sa a ke nou rele Sa nou dwe konnen ki fè pati sosyete ayisyèn nan, sa nou te bliye, sa kap. pase nan sosyete a, sa ki kache, sa moun pa vle pale de li. Jodi a, emisyon pa w la antre lakay ou. N ap mande pou tout moun ki pral gade emisyon an, like paj la. Radyo Tele Kalite a, abòne epi pataje pou lòt moun ka wè emisyon an pou yo ka ankouraje m kontinye fè travay la anndan sosyete ayisyèn nan ke tout moun rete nan dimansyon pasivite ke yo fè pa tande vwa yo men nou menm n ap pale reyalite a. Jodi a emisyon an ap kòmanse sou kesyon Ensekirite ki kontinye ap vale teren malgre leta parèt enpuisan, leta pa pwouve lemond antye e sosyete ayisyèn nan la k ap envesti lajan yo, taks yo pou yo ka jwenn yon ti bout sekirite pou yo ka rale souf. Paske pèp ayisyen pa mande plis ke sa, pèp ayisyen mande Yon ti moman pou ke yo menm yo ka gon ti trankilite lakay yo. Jodi a se yon bagay ki trè di nap gade pou n wè, genyen premye minis ki la, genyen chèf lapolis, genyen sekretè deta a la sekirite piblik, genyen tout moun sa yo la. Jodi a nap mande Èske sosyete a ka bay nòt, e si y ap bay nòt, ki nòt li ta dwe ye? Èske se yon tonton zewo ak yon kòd nan ren l? Èske se 1? Èske se 2? Ki konsyans ke moun sa yo genyen antanke dirijan, antanke chèf deta, antanke moun ki fè pati entegral nan òganizasyon leta a enstitisyon yo èske yo echwe oubyen yo pote yon solisyon pou popilasyon an jodi a wòl premye minis nan chèf CSPN dwe travay an akò avèk chèf lapolis la Sekretè deta sekirite piblik la li dwe genyen yon zye spesyal sou 10 departeman an pou l konn tout sa kap pase e minis enteryè a tou ta dwe mete dimansyon de ajan yo pou yo genyen enfòmasyon pou yo trete san fòs kote pou yo gade kote yo ka rive a peyi a paske jodi a la nap pale de peyi nou pap pale de savann Paske moun ki gen zam nan men yo nou di se gang ke yo ye a, yo pat k ale yon jou konsa yo leve nan peyi a yo leve kouwè djondjon. Yo te gen tan genyen yon grenn bouton ki te egziste, jodi a ki vin rann ke yo pwisan, malad la vin nan dimansyon kansè jodi a. ke sosyete ayisyèn nan rive nan yon moman yo menm yo santi yo bouke nan dimansyon faz kansè sa rive. Tandiske, genyen materyèl ki la, gen lajan, gen sòlda, gen kòb ki fè fon anndan lapolis la. Jodi a ki kote bagay sa yo ap rive? Eske se enkapab yo enkapab pou mete sistèm nan an mach pou ke popilasyon peyi a te ka rale yon souf? On ti moman ou tande gen zòn yo atake, yo kontinye ap vale teren avèk teritwa ke y ap pran. E pa janm genyen yon dirijan reyèl ki kanpe ki di men kantite zam nou pran, men teritwa ke nou rekipere, e men popilasyon li menm retounen lakay li gen lavi. Tout zòn yo nèt nan peyi a etèn. Paske lè moun nan fin kite kay li, Moun ki gen zam nan men yo, yo devalize kay la, pafwa menm yo met dife nan kay la, moun yo al devan pòt kay moun, al pran imilyasyon, ak pitit, ak mari, pafwa mari yon bò, madanm yon bò, timoun yo yon bò, pa gen lavi ankò, lavi etèn. Èske nou pa remake ke se klas mwayèn nan yo detui epi yo fè yon klas ki tounen ni klas mwayèn ni klas pòv la vin fè yon ansanm, yon package ou pa ka diferanse kounye a. Paske apre dizan, apre kenzan ou te fin bati yon kay, sak siman an te diferan pandan kenzan, jodi a sak siman prèske 300 dola. Èske yon moun ka jwenn yon ti moso tè ankò pou l al konstwi? Ou di mwens kay ki fin boule a l oblije detui paske ou pa ka al antre s on kay ki gentan boule se kòmsi s on kay ki fesire. E jodi a? Kisa nou menm nou di anndan sosyete a? Nou tout fèmen je, nou tout ap gade, nou tout met tèt nou anlè, n ap obsève kilè grann achitèk la ap di yon mo pou Ayiti, sa k plonje nan twa jou de priyè. Dat Ayisyen ap priye? Èske se lapriyè a ki pral fè moun yo pran konsyans chanje mantalite yo, wè bagay yo yon lòt jan, lè n ap pale de sosyete, lè n ap pale de peyi. Paske jodi a la, silans ou vle di anpil bagay. Ou konplis nan maling, nan kansè sa a Ayiti sot rive la jodi a. Pou ke nou menm, nou resezi n pou nou di, Alte la paske se pa lòt nasyon ki vin nan konfli avè n k ap tiye n men se antre nou, nou menm menm Ayisyen. Nou pa konnen men envizib entènasyonal la nan ki dimansyon l ap rive. Nou pa konnen envizib anndan Leta a ki bò l ap rive. Nou pa konnen tou envizib anndan sosyete sivil la Mwen menm pafwa m ap mande lè moun sosyete sivil yo ap pale de sosyete sivil, èske genyen bagay sa ki egziste an Ayiti? Kòm si w wè tout ansyen moun ap vin fè sifas, nou wè nou gen yon pwoblèm moun anndan peyi a. Kadans moun sa yo, karans yo vin degaje yon atmosfè ke tout moun ap kesyone, èske Ayiti pa gen moun? Menm moun sa yo, yo ap refè sirfas, epi yo pwouve w ke menm lè yo rive o pti mond dè zafè, yo rann bagay yo pi makawon ke sa. Jodi a, tout moun konsène. Lè w pale ensekirite, lè w soti nan lari, ou antre lakay ou, ou pa viktim, nou pa ka di se yon kado, men se yon gras ke l ye. Paske moun ki viktim yo, Se pa mal yo pi mal pase m, se pa mal yo pi mal pase w, se pa pi bon ou pi bon pase yo, men petèt, nan kalandriye a, yo epanye w de li. Jodi a yo ka epanye w de li. Demen si Dye ve, ou konnen kijan w ka fè pati viktim yo. Paske bouwo yo la. Tèt pansan yo la, entèlektyèl k ap panse pou moun yo k ap anime movèz di, movèz entansyon yo pou peyi a, yo la. Yo nan mitan sosyete a. Jodi a, li lè li tan pou nou di ke nou pa ka plenyen de ensekirite, kisa nou wè kòm moun ki responsab, ki se Leta An jeneral, k ap jere yon peyi. Yon peyi pa vle di yon seksyon kominal, yon peyi pa vle di yon komin, yon peyi pa vle di departeman, yon peyi vle di yon ansanm de tè ki sou plizyè kilomèt kare e ki vin rann ke gen yon popilasyon ki sou li, k ap viv, k ap fonksyone, ki merite sekirite, ki merite lopital, ki merite dlo potab, ki merite polis pou siveye yo, ki merite lajistis, ki merite lojman, ki merite manje tou anndan sosyete a, paske fòk gen tè, fòk gen jaden, èske jodi a nou ka pale de kesyon agrikilti. M ap di jodi a kòm mwen toujou di l, tout Ayisyen ki deyò peyi a atann yo yo gen pou yo retounen lakay yo. E se pa sèlman Etazini k pral fèt, se tout kote Ayisyen ye sou fas tè a y ap retounen lakay yo paske yo ka wè l nan yon lòt je men je lanati avèk grann achitèk la pral fè ke yo pran wout lakay yo pou retounen an, premyèman, fò yo vin met men nan lòt Ayiti k gen pou fèt la. E m ap di l depi 2020, l ap fèt e l ap refèt, m ta swete moun k ap retounen yo konsyan ke enpòtans peyi Dayiti pou yo vin met men pou yo patisipe nan lòt Ayiti ki gen pou fèt la e ki nan wout k ap travay pou reyalize pou l fèt e l ap fèt ak yo ou san yo, ak moun ki dwe wè l ak moun ki dwe pa wè l sou kèlkeswa fòm, sounami espirityèl la, sounami lanati a pase. Pa bliye, mwen di l la a, moun Ayisyen k deyò yo, Pral gen anpil, anpil, anpil viris ki pral deyò. Lè viris sa yo deyò, nou menm kòm Ayisyen, nou pral patisipe. Paske si nou pa antre anndan lakay nou, paske la a, nou gen gòt, nou gen mòn, nou gen tout kalite bagay, nou gen lanati a k ap kouvri n, e nou genyen pwent triyang nan ki sou nou, e ki kab pwoteje nou kèlkeswa sa k ka vin ateri sou nou. Jodi a, si nou pa konnen valè peyi n, nou pap janm ka konnen valè tèt nou. Fòk nou konn valè tèt nou pou n valorize peyi Dayiti sa a. Chak jou m ap di l, nou se manman mond lan. Nou se fyète mond lan. Nou se triyang mond lan. Nou se matris mond lan e. Ayiti ap toujou rete nan bouch tout nasyon, spesyalman pèp nwa sa a. E pèp nwa sa a gen pou l fè surface nan de twa zan ankò ou pral wè nan tout peyi ki gen nwa yo ou pral wè kijan surface nèg nwè, fanm nwè nan mond lan ki pap sèlman Ayiti men ki pral pwouve ke a travè wout y ap pran pou yo resisite zansèt yo, Batay ki te fèt pou yo te vin viv sou tè sa a yo jwenn tou pare a, lòt Ayiti a e lòt mond kote nou menm kòm nwa y ap etèn nou an, limyè a ap limen e l ap kontinye limen menm jan ke mwen menm m ap toujou di l antite yo, zansèt nou yo se pasrèl ke yo ye, se travay nou pral kreye dimansyon ekleraj la pou l retounen sou nou menm pèp ayisyen paske lòt Ayiti a gen moun k ap wè l m ap redi l gen moun ki p ap wè l maladi aksidan pwoblèm le pa dòmi leve nan kabann yo mouri kriz sou tout fòm tout moun ki te patisipe pou mete Ayiti nan sa l ye la a de pitit an pitit Ret yap peyel. Ensekirite a pa vin konsa yo pogramel pou nou tè dayiti gen mèt li pa gen li pa genyen mèt kap vin pran vin koupe rache tout sa w wè kap mete tèt yo kòm mèt ayiti kap vann ayiti a papye ayiti a pa nan men yo youn yon et yon blan yon etranje ki vin pran on ti kal tè vin achte la di l te achte nan men iks nan men igrèg mande l kot siyati desalin kote l ki moun ki siyen ba li ak ke yo dwe genyen nan men yo ki se ak notarye a eske Desalin siyen ladan l? Jodi a, Ayiti, ka gen moun ki di yo se mèt. Gen mèt, gen dekamèt, gen santimèt, gen ektomèt, gen milimèt, gen kilomèt. Nou bezwen konnen moun sa yo, ki panse ke kèlkeswa kote ou wè moun a zam yo ye, yo gen yon kwa sou li, ki gentan nimewote zòn sa a se zòn ke yo gen enterè, gen richès sa yo bezwen anndan peyi a. E sesi, se pa jodi a gen Ayisyen k pa menm konnen enpòtans kote ki genyen richès nan peyi a, blan an gen tout kontwòl nan men l. Tout sa w tande k ap vann bay Prens Chal, bay sesi, bay selòtbò, nou bezwen konnen Otantisite papye a, èske Dessalines siyen ladan l? Paske tè Dessalines nan l te di l pa pou vann, ni pa tikras, ni pa bokit, ni pa doum, ni pa konntenè. Nou viktim sou plizyè fòm, gen operasyon k fèt plizyè fwa nan peyi a, menm jan yo pran tout sa ki enpòtan y al avè l, pa janm gon moun ki fè Enimerasyon, yo enimere kantite sa ke nou menm nou pèdi paske gen Ayisyen k pa menm konnen ki sa nou posede. Paske gen Ayisyen k ap viv sou tè a, y ap viv pou yo viv, men menm lè yo se Ayisyen, lè w pale de Ayiti y ap di w gen kote m pa konnen non. Efektivman gen kote gen moun ki pa konnen. Men jodi a, èske nou menm n ap toujou viv nan sa n ye la paske pa gen yon Ayisyen ki panse Jodi a yo tap viv nan sitiyasyon ke yo ye la, dimansyon esekirite, tout moun abandone lakay yo, ou pa ka al nan vil pwovens, si w gen lanmò w yo chante l dèyè do w, si w gen moun ou ki malad ou pa ka wè l, li pa ka antre Pòtoprens, tout tout vwa pou w pase pou al nan lòt depatman yo bloke epi pa gen yon moun ki fè efò Ou debloke menm de twa nan depatman ki bloke yo la, kòmsi w wè chak jou bagay la ap vin anpire, epi lajan ap gaspiye nan peyi a, moun yo ap pran pouvwa yo, moun yo ap koupe rache, y ap byen viv, yo bliye kondisyon pèp sa a. Kondisyon pèp sa kap viv nan kondisyon efwa imèn sa, yo pa moun, jodi a si yon moun manje yon fwa l pa ka manje 2 fwa nan semèn, pafwa menm si yon moun manje 2 fwa nan semèn li oblije ap manje 3 fwa, konsa tou l gen dwa tou l pa manje ditou, lap mache ranmase bagay nan fatra pou l manje pou l al vann. Pitit li ap leve, maten l dòmi konsa, demen ankò, yon lòt jou kòmanse sou li, epoutan gen moun ki pa janm konnen mizè. Y ap viv nan peyi a, y ap byen pase, machin ofisyèl yo, yo dou yo menm, yo p ap sèvi ak moun, se pa yo k ap retire popilasyon nan mizè, men richès sa a, sou do ki moun ou fè l? Ki kòb sa a pitit ou ap manje? Ou panse l pap peye l pi devan? Non, l ap peye l pi devan. L ap manje kòb san pèp la. L ap manje kòb mizè pèp la. L ap manje kòb jèn timoun jodi a ki lage nan pwostitisyon, grangou pou yon plat spageti, pou yon grèf, pou yon alonj, pou yon sandal pou yo mete nan pye yo. N ap viv nan yon sosyete paran yo kite grangou avegle yo Akoz de lajan jèn fanm yo pral pote, yo pa bezwen konn kote l soti, yo pa ka kouri dèyè pitit yo pou yo kanalize yo pou yon lòt sosyete. Jodi a, mwen vini avèk emisyon sa a pou m pwouve ke èske nou menm nou wè ke KPT a li echwe devan, anba, nan mitan, sou kote, kisa nou wè? Nan bay like la nan emisyon sa eske nou ka di nou gen premye minis eske nou ka di nou gen chèf lapolis eske nou ka di nou gen minis de l'interieur moun sa yo ki nòt nap ba yo janm te dil nan kòmansman emisyon an eske yo echwe ou di mwens moun sa yo eske yo gen kont pou yo rann popilasyon an Paske lajan yo la, ekipman yo la, sòlda yo la, bòn volonte a sèlman ki pa egziste lakay leta an jeneral, ki di nan KPT, ki di nan bò premye minis, ki di nan tout sans, moun sa yo k ap jere peyi a, 9 manm sa yo, jodi a pou nou ka di. Kilè n ap soti nan sa n ye la, ki lè popilasyon an ap reprann plas li nan zòn kote yo abandone, ki lè jodi a lè w antre nan yon sant debèjeman kote moun yo kite kay, timoun ap ansent avan lè, anpil, anpil pwoblèm poze, kondisyon ijenik yo pa respekte, moun yo ap mal manje, moun yo ap kouche Len ap kouche sou lòt, moun yo pral chita, soti, chak grenn moun nan ou wè jèn fanm, men gwosè vant yo, petèt son chofè moto ki ka ba yo yon plat manje, yon moun ki te gentan kòmanse lekòl pèdi ane a. Kilè nap retounen repran lavi? Kilè lavi ap fè sirfas pou popilasyon ayisyèn nan? Kilè? Kòman? Kisa nap fè? Kote n prale? Eske n ap abandone? Jodi a, yo kreye yon mwayen, menm nan vil pwovens ou pa ka kouri ale. Rete nan vil la. Konsantre w, pran sanksyon w. Gen moun ki fè sik, kounye a. Gen moun ki fè tansyon. Gen moun ki fè kolestewòl. Gen moun ki gen yon ekip maladi k ap devlope. E medam yo gen anpil enfeksyon. atravè frekantasyon seksyèl yo, atravè dlo y ap itilize pou yo fè twalèt yo, atravè dlo y ap itilize pou yo bwè. Si w pa gen yon dola, li pa egziste. Men jodi a, gen moun ki pral chache bon dola a, yo pral pwostitiye tèt yo, fanm kou gason, pyès moun pa epanye. Èske n gen yon sosyete? Èske moun t ap reve? ke nou ta rive nan peyi Dayiti pou n ta viv moman krisyal sa a, moman difisil sa a, moman fyèl pete sa a? Non, pa gen moun ki kwè l, pa gen moun ki te reve l, men jodi a, gras a Leta a, gras a sektè prive a, gras a politisyen yo, Gras a sosyete sivil la, tout moun antre nan yon panye ke yo pa menm te ka panse ke menm zong yo ta la, vwa kò yo ta akokiye nan panye sa a, ki se ensekirite a, ki se Ayiti ki rive tonbe nan dimansyon sa jodi a. Pa gen lopital, pa gen komisarya, pa gen anyen ki ka pote solisyon si pèp la an difikilte. Tout moun pè. Jodi a gwo lajounen. Y ap antre lakay yo, rale zam, yo vin pran sa k enpòtan lakay ou, si yo pa tiye w, se Bondye k pwoteje w. Se poutèt sa, nou pa ka rete bwa kwaze anndan yon sosyete ki malad paske jodi a nou kolonize mantalman kòm m ap toujou di l, an nou goumen pou nou dekolonize tèt nou chak grenn Ayisyen Premyeman, eleman k pou rann nou dekolonize a, se konsyans. Ka non nou pa genyen l. Eske nou prè pou n dekolonize? Eske nou vle wè nwa a tounen blan? Eske wouj la dwe tounen ble? Eske nou vle asepte tout sa ke yo ban nou? Nou pè mouri, e lè y ap, e lè n ap viktim nan, nou viktim pa pakèt. Poukisa? Nou pè revandike kondisyon ke n ap viv. Paske se nou ki konnen pwoblèm nou, difikilte n. Leta a pap janm konnen l, tout moun nan machin blende, blende dènye dimansyon, trè friz. Lè yo soti anndan machin yo, wa di se nan frijidè ke yo te ye. Ki pwoblèm popilasyon yo pral konnen? M ta renmen nou di m ki pwoblèm popilasyon ke yo pral konnen? Jodi a moun nan prè pou l tout bagay pou minis, pou tout kalite bagay. Depi se pouvwa moun nan prè. Sa vle di pafwa l mete konsyans li de kote, li mete dinite l de kote, kite mele l li sove kite l. Aprè sa la kouri dèyè l pou l al kenbe l pi devan. Depi l fè kòb. Depi lajan an bèl nan men l, l ap byen pase, pitit li ap byen pase, madanm li ap byen pase, ou di mwens yo stoke yo laba, Yap voye kob bay pou madanm yo pa travay pou okipe pitit e yo menm yap byen pase madanm yo ap byen pase men jodi a tyonp di nou revè meday la lap tounen e lap tounen nan boul figi n va gen rèl ka makorèl e nan jou kap vini la il y aura des pleurs et des grincements de dents jodi a mwen pale de ensekirite a Li jeneralize, pa gen moun ki epanye, sof laboujwazi ki epanye. Men, lòt Ayiti a, vle ou pa vle l, to ou ta, l ap fèt, e l ap fèt bèl e byen. E gen moun k ap wè l, gen moun ki p ap wè l, gen moun petèt se nan televizyon y a wè l kote y a ye a, gen moun se anba tè ke y a wè l, men l ap fèt kanmenm. Paske Ayiti pa ka rete konsa, paske tè sa nou vin sou li a l pa pou nou, nou travay, nou vèse san n, zansèt nou yo bay san yo pou li, paske se tè Atlant yo k te la, men lè pou l te bay posibilite yo, dènye chèf Atlant lan te asepte fè fizyon an ansanm avèk chèf esklav la pou melanje de pouvwa sa yo pou yo te jere tè a.

Se fo mouvman ke yap fè. Si Ayiti te ka vann, se pa kounye a nou ta genyen l la toujou. Paske gen anpil moun ki fè tantativ pou l vann, men mèt yo kanpe, antite yo di negatif. Sa pa ka fèt. E map di tout moun jodi a, gon jou k gen pou jou, li pa twò ta. 5 so a map redi l ankò, Gran Achitèk la ansanm a antite yo. Yo depoze l. Senk so a depoze deja. Se de so ki rete. De so sa a yo kite pou tout Ayisyen ki deyò peyi a, anndan peyi a goumen pou li. E l ap fèt. E l ap refèt ankò. Sa vle di ke se yon batay li ye, li kòmanse, fòk li fini e l pa ka kanpe e l p ap mize nan wout. Map mande tout zanmi telespektatè telespektatris yo ki toujou branche radyo tele kalite, radyo tele kalite retounen avèk emisyon an pou nou ki se emisyon paw la jodi a sa nou dwe konnen e nou dwe konnen sak paka pale a wot vwa N ap pale l pou yo, paske nou menm, nou se pitit tè Dayiti. E jou a gen pou l rive, e m ap di l, m ap redi l depi senkan, lòt Ayiti ap fèt, ak ou ou san ou. Mèsi tout moun ki te pran tan yo pou yo tande emisyon sa a, ki se emisyon pa nou, Sa nou dwe konnen, atravè Marcellus Betty. Kenbe fèm, pa lage, bay like la, abòne chanèl la, Nou konnen ke nou menm nap fonksyone a la manyè de pèp ayisyen, de peyi Dayiti. Mèsi tout moun.